Bonjour comment ça va m espere nou anfom e guys jodia fem 14 zyem joum ok jodia fem 14 zyem joum nan morning self motivation nan aahmm so mwen toujou ini poum pataje kantite jou Kman fè yo ok map kenbe yo paske se se vreman dur pou et dans ce combat tout seul donc Lucas tou rejwenn mwen men pa bliye a chak fwa wap leve nan maten pou w ale fè sa w gen pou w fè son konba w se yon konba w ye nan yon konba w ye avèk pwòp tèt pa w paske Se pa moun kap vin leve w. Kote w ye a se pa moun kap vin di w al travay. Kote w ye a se pa moun kap vin di w al vann si w se yon vandè. Kote w ye a se pa moun kap kap di w fè se pa moun ki pral di w li. Mwen menm kote m ye a se pa moun se pa moun ki di m al li se pa moun ki di m al travay se pa moun ki di m fè ekri se pa moun ki di m sa non pa gen moun kap di w sa se ou menm ki pou konnen pou w fè l. Ahh Riyad kòman sa va? Ok so an gwo se konsa. E m te vle raple nou pa inyore e comment ça va pa inyore e règ ke mwen mete sou Instagram mwen sou fil d'actualité Instagram mwen. E Yad eske w deja e vizite paj mwen an pou wè règ ke m pataje sou Instagram mwen? Eske w deja vizite? Sa va byen mèsi. Eske w deja vizite paj lan pou wè règ m konn ap pale de yo? Mèsi, mèsi bokou se se ankourajan. Mèsi bokou. E m toujou renmen konnen ok. Umm kiyès nan règ yo ou wè ki enterese w? Kiyès nan règ yo ou wè ou ta anvi swiv? Kiyès nan règ yo ou wè E ou ka aplike? Kiyès nan règ yo ou wè sa t ap enpòtan pou w aplike nan vi w? Kiyès nan règ yo ou wè ki ka itil ou? Kiyès nan règ yo ou panse ou bezwen nan moman an? Kiyès nan règ yo ou panse ki enpòtan w ap bezwen nan moman an? Pataje sa avè m pa ekri jan ke w ap fè la a. E m ta renmen w di m kiyès. Ou konprann? Epi si ou menm tou ou gen de teknik pou Ou fè ekonomi, ou ka pataje l avèk nou, mwen m ap kontan pataje l avèk piblik mwen an. E piblik mwen an kapab piblik pa w tou, fason w ekonomize, ou konprann kòman w fè avèk biznis lan, ki ti ke l ye, ki estrateji w met sou pye, epi kòman w fè, ok, kòman w fè, paske mwen menm tou m kapab aprann de nou, menm jan mwen menm, avèk eksperyans pa m, m kapab aprann de nou. E pa bliye règ yo vrèman enpòtan. Mwen menm pandan ke map pataje ok tout enterese m pa konn m pa kont yo sof ke genyen m te komanse aplike genyen m pat konnen tou bral komanse aplike men se deja sa se felisitasyon se deja sa paske jan ke m toujou di l nan live mwen yo pa gen pwoblèm m gentan wè se komanse aplike. Umm youn nan bagay m toujou raple nan règ mwen yo se ke evolisyon pa gen inyore etap, pa gen sote etap pou fè pwogrè, pou evolye pa gen sote etap. Pa panse w ka leve jodi a w ap fè yon biznis, w ap travay epi w panse w ka plen lajan, epi w panse ou ka stab finansyèman, Finans pèsonèl ou ka on prank. Non. Paske gwe gen gen tout on pwosesis. Paske fason pou w jere lajan an, fason moun ki gen lajan ap jere lajan an, se aprann li aprann fè. Sinon tout moun pap gen lajan. Donk menm lè, menm lè w al nan inivèsite fò w ka jere tan w, fò w ka jere fason w etidye paske tout moun ap nan inivèsite, tout moun ka pap ka fè mwayèn. Paske gen moun ki gen on plan, gen moun ki gen on prensip, gen moun ki gen on fason l etidye, l travay ki fè li toujou devan. Se menm jan wal wal nan milye travay ou tou ou wal nan e wè ki fon nan lavi a wap wè lè ou rive wap wè gen moun ki konpetan gen moun ki gen prensip ki vin alè ki renmen e gen chalè ki optimis kap pataje ou wè se yon moun ki ki kwè nan devlopman ant moun a moun ki gen sa yo rele kè de bande san ou wè kèl di tout sa se son de kalite ke moun aprann pèsonèlman se pa bagay lekòl aprann ok donk tout sa se pwosesis pou yon moun ka fè pwogrè pou ka evolye. Men gen moun yap travay petèt ou pa jwenn mwen sa regle poukisa paske li pa gen plan li pa gen bagay li vle fè yon mòd de vi ki sen pa rapò ak lajan ki fè li kapab e pou l kapab fè ekonomi donk se sak fè règ sa enpòtan pa panse si ou pa aprann ekonomize piti ou pral ka ekonomize gwo non pa panse Si ou pa fè yon jan pou etire 10 pou san nan kòb wap antre a, nan benefis wap fè a, nan transfè dyaspora fè pou ou a, nan kòb manman w ap ba w la, pa panse si w pa etire 10 pou san sere ladan l, wap janm gen yon minimòm kòb pou w kapab envesti. Non. Se vre gen seri de moun ki ka jwenn yon moun fè yo kado, se vre gen seri de moun ki ka jwenn yon moun ba yo yon bagay tou an plen, biznis yo jwenn, that's it. Men pa bliye, moun sa yo pral bezwen kanmenm aprann fè ekonomi. Moun sa yo pral bezwen kanmenm aprann mete lajan de kote. Moun sa yo pral kanmenm aprann fikse objektif. Moun sa yo fò y ale pi lwen ke sa moun nan ba yo a. Sinon, kòb yo ba yo a, l ap pèdi, l ap pase. Sa vle di guys, ou pa ka boule pwosesis evolisyon an, pwosesis pwogrè a. Ou pa ka boule l ou pa ka nye l. Paske se fistrasyon, se desepsyon l ap bay sèlman. Donk se jis moun ki wap bezwen sa. Anm, prensip règ de di pou san an ki di pou w pa dwe depanse plis lè wap fè yon depans, lè wap achte yon bagay, yon machin, yon frijidè, yon telefòn, li pa dwe, omwen fò l nan di pou san de kòb ou posede sou kont ou, di pou san de kapital. Si l depase l, ou pa gen mwayen pou sa. Sa se Econ ki pataje règ sa e ke mwen renmen l e li di w mwen li l, mwen pataje l avè nou. Econ, ki se yon moun ki gen yon pakèt kòb, ou imajine w, li di w si l gen 1 milyon dola sou sou kanè l la, se 10 pousan, si machin l ap achte a pa reprezante 10 pousan de sa, l pap achte, si l di 1 pousan l pap achte paske l pa gen mwayen pou li. Eske Econ ka gen 1 milyon dola, l pran 1 milyon dola a l achte yon machin pou 500 mil avè l rete 500 mil? Yow, come on! Men wap viv o dsi de mwayen w. Sa vle di fòw ka fè sa pou avanse. And siw son moun pa yon bò kò ou te toujou leve yon jan ou pa travay di and ou pran kòb la wap prete moun ki pap remèt ou l. Ou pran kòb la pou ou al nan plezi, ou pran kòb la pou prete moun pou peye dèt, ou pran kòb la e wap peye wap bay moun pou al pran plezi. Kòb sa ap fini pa ale guys. Sa vle di se jis pou moutre nou no matter what, kit ou genyen, kit ou pa genyen, prensip sa yo pa gen pèsòn ki ka inyore yo. Prensip sa pa gen pèsòn ki ka pase odsi de yo guys. Tout moun fò yo swiv li. Depi ou pa swiv li, w ap pèdi lajan, w ap ka fè ekonomi e w ap vin pi pòv ke jan ou te ye avan. Si ou se yon moun ki te gen lajan, w ap vin manke. Donk se toujou jan m di ou lan, se fistrasyon, se desepsyon. Se règ sa yo moun konn pale a. Ann pran egzanp ankò, on moun ou full lajan, ou pa gen kapasite pou envesti. Kòb ki la a se depanse wap depanse ladan l. Lap diminye guys. Lap diminye guys. Sa vle di, ou panse si règ la se pou ou li pou kapab vin gen lajan, non. Règ la pou moun ki deja gen lajan tou. So moun sa, sil rete lap depanse sèlman li pa aprann, li pa menm gen konpetans poul fè lajan, li foutu. Donk moun sa fòl gen kapasite poul kapab envesti nan lajan kel te eriti a epi poul ka poul kapab fèl grandi, poul kapab toujou stab epi gon sekirite finansyè. Sa vle di règ yo guys se pa pou moun ki vle fè lajan sèlman se pou moun ki vle kontinye fè lajan se pa pou moun kap sot a zero sèlman se pou moun ki gen lajan tou ki bezwen gen plis ou di mwens ki vle gen yon stabilite finansyè ki vle toujou aparaman m pa di gen lanmou pou lajan obsede pou lajan men omwen pou l pa pede desann desann pi ba ke mòd de vi ke l te genyen an sa ka rive men se konsa. Humm règ nimewo 8 la ki pale de kòman pou nou depanse lajan se li m sot antisipe avèk règ de 10 pousan an, kòman ou kapab kontwole depans ou. Pa bliye chak depans ou fè se prive ou prive w de yon lòt ok li pa chak depans ou fè li prive w de yon lòt sa vle di w a imajine w si w pa gen lis depans ou yo sou kontwòl lè w pa gen lis depans ou yo sou kontwòl imajine w te gen pou w achte yon kas yon pomad yon galon. Ok yo chak la koute 10 dola alos pou gen 50 dola konya w achte yon kas ki vann 25 dola w achte yon pomad ki vann 20 dola bon 45 dola alos ke w met 5 dola nan men w guys ou vin prive w de galon sa. Ou vin pi vòlè li, paske ou fè depans lan san kontwòl, ou fè depans lan san ou pa kalkile, ou pa, petèt ke ou pa sonje pri tout sa ou te gen pou te fè yo l pa te pri, epi ou vin ret sengele ou pa ka achte a, sa w tande a la, ou pa gen mwayen pou w viv, ou pa ka achte sa w bezwen, se fistrasyon, kòb ou pa itil ou, kounye a ou blije repòte sa pou w achte l yon lòt fwa, e li mete w an reta de yon bagay ou te ka posede,

Epi guys ou kontrole depans ou. Lè konsa yon depans pa prive w de yon lòt. So se konsa guys. Answit humm m gen règ nimewo 11 lan, m sote règ yo, m gen règ nimewo 11 lan ki di ke il faut suivre les 5 lois de l'or. 5 lwa de lò lan, li anndan tout lwa sa yo m te pataje avèk nou an. Men, an yon mo, li se 5 lwa de lò ke moun pa dwe janm boule. Lwa sa yo pa sipoze anfrende. Asavwa fò ou aprann konsève, fò ou aprann sere ti pousan, fò ou aprann konsèy nan men moun ki envesti deja, fò pa envesti kòb ou sou baz moun ki pa abitye envesti deja, So guys se yon pakèt lwa ki vrèman enpòtan. Answit fò ou kapab sere de kote pou pou gon stabilite yon sekirite finansyè pou take care fanmi w, epi kòman pou envesti nan imobilye, se sa onzyèm règ la di. Règ sa a mwen prann nan liv ki di L'homme le plus riche de Babylone. Se yon liv ki vrèman bon, m konseye nou tout al li l paske li vrèman enteresan. Ahh an gwo se konsa. Epi gen règ 12 la, al gade sou story mwen, gen règ 13 la e m patajel deja, so m rete pou m pataje règ nimewo 14 la, kòm jodi a se 14 zyèm jou m gen pou m pataje règ nimewo 14 la guys. E m pral panse sou li, m pral travay sou li epi tou m ap patajel avèk nou. E mwen te kontan la ankò yon fwa jodi a. E règ yo enpòtan guys. Mwen menm m paka di m gentan fè siksè avèk règ yo paske pandan map pataje la avèw la se konsa map aprann li tou donc m ase humble poum di nou sa se pa tankou m son moun ki gen milyon map moutre nou kòman pou non m pap moutre nou kòman poun fè lajan paske mwen se pa tankou m chaje lajan map moutre nou kòman poun fè lajan non map moutre nou kòman pou nou ekonomize lajan paske mwen menm m gen sètèn kapasite poum fè Ekonomi, m gen de taktik, de prensip, de trik pou m kapab ekonomize la nesesèman monte. Donk otomatikman nou vin gen lajan ansanm, petèt nan yon lòt challenge m ap montre kijan pou moun fè lajan, kijan pou moun gen lajan, kijan pou moun jere lajan. Men pou le moman n ap aprann sa yo rele ekonomi an, n ap gen prensip, gen disiplin nan fason n ap depanse. So jodi a se katri katòzyèm jou m ok m kontan e katòzyèm jou m nan pou m ansanm avèk nou e n ap pran randevou demen pou yon lòt live ki pi enteresan demen ka fè m kenzyèm jou m ok ka fè m kenzyèm jou m e nan morning self motivation nan so guys see you it your boy Mister BM.